Bonjour, bonsoir telespektatè Tele Galaxy chèn 62, non pa m se Reginald Balmont, mwen kontan pou mwen prezante nou yon ribrik espesyal pou fen ane a ki se Pasaj 2019. 2020. S on seri de emisyon kote nou pral prezante w peyi a e sosyete a kòman l ap travèse de 2019 a 2020. E jodi a nou pral enterese nou. Bonjour, bonsoir telespektatè Télé Galaxie chèn 62, non pa m se Reginald Balmont, mwen kontan pou mwen prezante nou yon ribrik espesyal pou fen ane a ki se pasaj 2019 2020. Son seri demisyon kote nou pral prezante w peyi a, sosyete a, kòman lap travèse de 2019 a 2020. E jodi a nou pral enterese nou a sektè sante a, e la nou an dirèk nan lopital jeneral kote nou pral pèmèt ou gade kòman lopital jeneral ye.
Mwen menm se Lebyen Joseph, prezidan STSHEH, adi prezidan de sendika de travayè sante lopital jeneral. Brèf, nan moman an, nou ka di tele radyo galaksi byenveni. pou opòtinite l ap ban nou pou n pale de jan otorite yo trete lopital jeneral. Bon, nou menm lè nou wè travay la ap fèt paske nou konnen lopital jeneral pa an mezi pou l ta fè travay sa yo, n al chita avèk staff la k ap dirije lopital la, yo di nou se yon an patenarye avèk m kwè se la primati ki voye ki m pa konnen kòman don oubyen ki ba yo lopital la yon ti avantaj pou pentire pou pentire mi yo men nou menm antanke sendikalis se pa sa se pa sa nou bezwen se pa sa nou bezwen. Eee nou bezwen men sa nou bezwen nou menm nou klè avèk otorite yo eee se kreye yon mwayen pou anplwaye k ap travay lopital la pou yo pa mouri sanatoryòm se kreye yon mwayen pou anplwaye lopital la pa mouri mè lacharite a di wè kantite anplwaye lopital jeneral ki mouri se de kote yo mouri. Se Sanatoryòm avèk Mè Lacharite a. Di Mè Lacharite a, lè nou di Mè Lacharite a, son mi, son bann misyonè ki vin fè zèv. Lè yo vin Lopital Jeneral, yo wè moun yo, moun nan pa kapab, li pa gen ase de mwayen pou l reponn a de a gen egzijans maladi a. Nou tout konnen Sanatoryòm ki tretman l fè moun ki tibekilez. ni Mè Lacharite yo. A di twa ka mal anplwaye lopital jeneral se de kote sa yo yo mouri. Sanatoryòm, Mè Lacharite. Nou menm se sa nou ap goumen. Ou pa ka anplwaye leta nan nenpòt peyi dimonn ou pa ka anplwaye leta pou kondisyon ou. Se nan fason sa a pou moun pou ap mouri. Lè w pentire moun mi lan. Epi lè w rive anndan, malad la ap vini, li pa ka jwenn swen. Wè? Ou wè kote m ap pale avè w la la? Entèn yo an grèv. Ou konn poukisa? Y an grèv pou yon ti frè Leta konn peye yo pa jwenn frè a. Yo di yo pa ka pase fèt fendane a san yo pa gen yon ti grapday nan pòch yo, yo kanpe. Hein? Aloske kounye a la pou di m wap pentire eske se pentire a nou pa di pentire a pa gen plas li non men dabò se fin ou fin rezoud pwoblèm entèn lopital la lè nou di pwoblèm entèn lè pa egzanp mwen menm m gon moun mwen k blese nèg wa dèvè moun nan lè vin lopi antre nan ijans lan premye bagay yon medsen preskri l son pè gan pwòp wi hein son sereng wi son twal gaz wi son bistouri wi Humm nou menm nou di minimum lan fò leta metel a la dispozisyon moun yo paske lopital jeneral se konsal te konn ye lè pa egzanp moun nan sot an pwovens li aksidante pa gen moun pòtoprens lopital la konn fè on mwa de mwa ok li reponn lap ba moun sa sèvis jis lè moun sa kapab ou di mwens paranl yo rele paranl pou paran vin pran. Ok vin vin pran la relèv. Men konnya la mèt la si w pa gen kò w pa bezwen vin lopital jeneral. Enben
non eta degra degradan mwen gen yon èni an widwosèl èni an pat konn fè m mal konnya èni an tanzantan li desann yon bò vin pi gwo yon bò vin pi piti. Sak rive rive dan vandredi jedi vandredi m paka kenbe ankò m paka twalèt m paka m paka kouche m paka chita kounye a. M pito voye piti frè e sè pa gen yo di pa gen doktè pou mwen la. E depi kilè w konsa? Depi jedi depi bagay sa vin gwo konsa se depi jedi vandredi a no jou a wi. Wi li vin tou non. Epi tou zen bagay sa a.
Chak doktè ka ale epi li kite yon referans pou yon lòt doktè. Ki fè se chak doktè ki vini ki fè pati pa yo. M pa konnen, m pa konn anyen. Se premye fo la premye, sè pou la premyè fwa ke mwen vin isi a la. San ba m di. Ebyen avèk, avèk lèd de Letènèl, ja santi depi ke doktè yo pran ka nou an chaj epi le syèl fè, fè entèvansyon pa l pou nou paske Mesi ti kòb ki te lan men nou deja preske ale l achte Duverne Nobert Duverne Nobert Mwen se madam Duverne Nobert Wi nou gen 3 timoun Nou rete Laplèn Divivye Sou baryè fè an. Ebyen m ta mande kòmsi m ta mande konkou kèlkeswa moun ki vle ede m dan se sans pou ede m sove malad, sove lavi ou konprann? Ebyen ok mèsi. Ki je, y ap jwenn mwen nan 37 81 93 66 oubyen y ap jwenn mwen nan 36 04 19 43. Yon pye m kase nan moto. Moto pye m kase nan aksidan moto. Pètèt bon m pral m sot lakay mwen pandan m pral kay manman m. Kounye la pandan chofè moto ap travèse yon lari m fè aksidan anfas Mozayik Gadè a la. Kounye la pandan sa chofè moto a menm mal travèse devan machin nan. Machin nan menm teke moto a kounye a. Moto a vin vin tonbe sou jarèt mwen kounye a jarèt mwen kase. Bon. Sa fè bon sa fè on mwa depi m fè aksidan bon lopital la pa tèlman jere m ase byen ou konprann bon sa pou n ta mande la pou lopital la la otorite yo pou otorite yo ka voye plis je sou lopital la la. Paske nou menm nou manke anpil medikaman, nou manke swen, nou manke doktè tou. Pafwa nou menm, menm si yo ta fè nou operasyon, doktè ki ta pou kòmanse fè operasyon pou nou yo pa byen fè operasyon pou nou. N ap gade majorite, w ap gade nou gon nou gon pèsonaj la la, li pral nou nenpòt sou de operasyon l fè la, premye operasyon l fè yo l pa byen fè l. Kounye a se retounen l pral retounen al fè operasyon la ankò. Bon non pa m se Ejèn. Oye jeune Octave. Sak di a koman nou te vin pou m resevwa yon 2 bal nan janm mwen de vin sot de sot vann ti dlo mwen m resevwa 2 katouch nan pye mwen bon lè wap rantre nan zòn la salin wi nan zòn nan m rete men sa di a ke nap travèse konsa m pat konnen vè al labrin. Ke m resevwa 2 bal. Bon Bondye pou mwen m pa mouri yo te mennen m la lè yo vin gade pye a yo pa ka koupe pye a yo pa ka yo pa ka fè operasyon nan pye a yo wè se koupe pou l koupe e m pa t ka sipòte doulè a tou yo rele m Benito Leone Benito. Wi m gen pitit. Pitit ap apre m. Mwen gen 4 pitit. Mwen gen 45 an. Non m pa gen madanm. Sèl mwen k lakay la. Ou konn se ti do nèg yo ap vann. Nou vin t ansanm ak manman an. Nou vin pa ansanm. Nou vin pa ansanm. M ap viv pou kò m. Bon lè zanglè. Lopital la la ebyen sa di a tout koman yo jerem mwen pou mwen a vi tèt pam m wè byen jerem koman li bat gen moun ansanm avèm se yo menm ki fè operasyon an lè yo fè operasyon an gen de fwa yo vini yo mete medikaman yo la yo pran pye yo lave pye yo kòrèkteman se sèl sa se m te ka di pase avèk Bondye. Pase yon pati de moun deyò a, yo wè pitit Bondye nou ye tou. Yo mache vin vizite n, tanzantan sa k gen nan men yo, yo ban nou, nou sèvi. Bon, n pa ko gen anpil tan non, sa mwa desanm lan la mwen antre la a wi. M pran bal la pou venn, premye desanm. Premye desanm. Non, depi lè konstriksyon lopital la, depi lè chantye a ouvri, Yo te fèmen mòg lopital la. Wè, a di, tout mò w tande ki nan lari yo, plè pa bal, aksidan, yo pa vin lopital jeneral. Paske mòg piblik lopital la te genyen an, yo pa genyen l. Sèlman, mò k mouri, malad ki mouri anndan lopital jeneral. Mò sa yo konsène lopital la. Lopital la fè yon dil, lè nou di se yon kontra avèk yon mòg prive ki se Zenith ki pran mò sa yo pou li. Nou menm antanke prezidan sendika nou pa konnen dil la kòman li ye men sèlman nou ka bay esplikasyon nou di lopital la siyen yon kontra avèk yon ponp finèb prive ki se Zenith ki nan ri Antèman Ok ki pran mò entèn yo a di tout malad ki mouri anndan lopital la se nan mòg Zenith ou jwenn ya. Non yo bon yo pap janm gen pwoblèm se vini epi se mòg la gen lopital la met yon seksyon a di seksyon an gen yon chèf sèvis ladan a di depi moun nan vini Structure yo la epi moun nan peye ti frè a epi yon fason yo livrel mò a. Bon li dwe gen kont premye frè a? Euh bon sa depan chak wè chak kote ou pase la yo gon pri. Ijans lan m ka pran yon egzanp grosso modo m di ijans lan ka nan 350 dola. Men lè w rive nan medsin yo gen dwa 200 dola. Ou wè sa depan de varyasyon de ijans lè w nan ijans m kwè se ijans ki plis. Men. O nivo de finans bagay sa pri e sam diw la epa yon pri egzajere li pa egzajere wè li pa egzajere depi moun nan mouri li peye yon frè epi m kwè tout depans lan se lopital la k fèl an se lopital la k fèl men m rektifye sa moun ki di mòg lopital jeneral ak depi lè yo ouvri sante a Lopital jeneral pa gen mòg ok sèlman li gen on frizè frizè la se pou matènite ou wè ti moun ki mal anfan sa vle di ti moun yo k mal fèt ou di mwens ti moun ki mouri avèk plasanta k nan matènite yo mete frizè sa pou yo epi yo gen on dil ki fèt avèk sen lik ok lopital sent lik taba peti frè e sè ki vin fè e ki vin pran yo pou yo epi y altere yo. Vwala, telespektatè, telespektatris Tele Galaxy, nou sot wè sitiyasyon an, kòman sitiyasyon an ye nan lopital jeneral. Nou te resevwa pa prezidan sendika a ki te akonpanye nou nan yon vizit gide. Dabò nou te ale nan pedyatri a, nou te wè kòman pedyatri a ap fonksyone, nan ki eta ke timoun yo ye, medsen de sèvis yo, oubyen rezidan yo kòman yo ye, answit nou pase nan òtopedi, nou gade lakou lopital la, ofèt nou gade kòman sa ye, genyen anpil plent, anpil fristrasyon, sitou pa rapò a sèvis penti k ap fèt nan lopital la, byen antandi nou menm nan Tele Galaxy atravè emisyon sa, pasaj 2019-2020, se sa nou te vin envite w gade